Sou chanel la. Pa bliye ou sou Source de Joie. Source de Joie pote la jwa pou ou. Ti pawòl nou gen pou nou pale avèk ou jodi a la ki se kelkeswa moun ki di li se zanmi ou eske ou pwouve l deja? Eske ou pwouve moun ki di l se zanmi ou deja?

Lè w nan pwoblèm, moun ki ka plis akize w se li menm. Moun ki ka konn chay pou l ba ou plis se li menm, paske se li menm ki konnen w. Ki sa m vle di w pa la? Gen anpil moun mwen gen pwoblèm k ap soufri anpil, an difikilte. Jounen jodi a se koz yon zanmi. Se koz yon zanmi yo te renmen anpil. Se koz yon zanmi yo te apresye anpil. Pafwa w konn fè zanmi an konfyans. San pou san. Ou di zanmi sa pap trayi w. Epi lè w rive yon lè kiyès ki trayi w zanmi sa? Epi kiyès kap pale byen devan w zanmi sa? Kiyès kap ba w bèl konsèy zanmi sa? Epi demen si Dye ve kiyès ki ap manje do w? Si li te ka tiye w li ta tiye w? Se li menm. Kiyès kap fè twal rad met sou w ki bon pou w e yo sanble avè w? Se zanmi sa. Ebyen nan sam vle diw la, pafwa menm zanmi sa yo, yo konn mete w devan pou yo mach ou. Epi lè yo fin rive devan avè w, ou menm lè w ap chèche yo, ou pa wè yo. Tout disparèt, tout fè chemen pa yo. Ebyen se nan kontèks sa pou m diw, ou menm ki vle yon zanmi, pa tyeke a goch, pa tyeke a dwat. Yon ti ke Jezi de Nazarèt pa ki se sèl li pap lage w nan wout. E sèl zanmi, kèlke swa chag sa w te kapab vle fè, kèlke swa sikonstans ou prezante, kèlke swa sa w te kapab vle reyalize. Men depi w gen Jezi Kris avè w, kafou pap koule ak ma. Paske se li ki meyè zanmi. Yon zanmi, li la pou yon ti tan. Jezi Kris la pou lavi, pou letan e pou letènite. Paske. Si jezi avèw pa gen anyen ke wap fè ki pap mache dwat. Wi menm jan pa egzanp wap gade istwa jozèf kiyès ki te vann jozèf pwòp frèl. Jozèf te vin rive yon kote jozèf ap rakonte istwa sa ki pral rive l pwojè avni l gen kèk rèv ou fè Sere rèv la. Pran rakonte zanmi l. Pase rèv ou fè sa, ka fè zanmi an touye w, ka fè zanmi an lapide w, ka fè zanmi an sakrifye w. Joseph fè rèv la rakonte frè l, sè l, manman l, papa l li. Lè Joseph fin rakonte rèv la, sa k pase? Joseph, frè Joseph yo di konsa, O, o, nèg sa an gran, mwen k pral nan pye frè sa a, m pral adore l tou. Pou kareman l di manman m, papa m, solèy, lalalin nan pral pwostène nan pye l. Anben, sa vle di ke nou menm ki etwal yo, sa vle di ke nou pral pwostène nan pye l tou. Yo pran Jozèf, yo fè yon pakèt aksyon mal ak Jozèf, jiskaske yo rive vann Jozèf. Ebyen, sa k vin pase fòk rèv Jozèf la te akonpli. Paske, pafwa, Zanmi an gen dwa lap fè w mal oubyen lap di yon bagay ki konsakre a ou menm. Oubyen lap fè yon bagay men sa lap fè a se li kap sèvi w yon chemen pou pase. Paske Bondye trase yon wout pou ou, pèsòn pa ka devye wout sa Bondye trase pou ou. Kèlkeswa jan sa ye, kèlkeswa moun ki ta vle dewoute w sou wout ou, men depi se wout Bondye trase, li trase l, li trase l nèt. Kisa m vle di pa la? Pafwa, reyaksyon yon moun ak sa moun nan ap di, sa moun nan ap fè, ka pwouve moun sa a se ènmi w. Men l pa janm ènmi w. Se moun Bondye met sou wout ou pou pase avèk li. Epi se moun sa a k ap rann ou pi fò pou pase nan wout w ap pase a. Si w ta gen yon ide fè bak, men malgre w konnen si w al fè bak nan wout la, ki soufrans ou pral pase. wap fè plis pa an avan pou demen si Dye ve pou di konsa non chemen sa pou m pa pase ladan l ankò paske men kote m sòti e men kote m vle rive paske men kote m te ye kisa m vle di nan de afè Joseph la n ap gade byen kòman Joseph te pase pil mizè te imilye frè l yo te vann li men fòk rèv Joseph la te akonpli Ebyen sa k vin pase? Eske frè Jozèf yo pa vin ann Ejip? Yo te vann Jozèf. Jozèf al ann Ejip. Eske frè Jozèf pa ann Ejip? Wi, frè Jozèf yo al mande ann Ejip. Papa Jozèf vin al mande ann Ejip. Tout moun yo vin ann Ejip. Sa vle di ke nèg yo fè yon bagay epi fòk li akonpli, vin gen sa k rele yon famin. E famin nan vin rann ke yo menm fòk yo menm yo vin pwostène nan pye Jozèf. Paske Jozèf vin sèl chèf siprèm. Ebyen se pou rezon sa a pou m di ou zanmi. Nan nenpòt sikonstans ou ye a, pa kwè nan zanmi e toujou fikse nan rèv ou. Kwè nan rèv ou. E rèv ou yo, pa pede rakonte yo. Pa pede bay van yo. Van ap pote yo ale. Pou fè ou fikse tèt ou sou pwojè ou. Paske, kote ou fikse tèt ou a, depi ou fikse tèt ou la dan l dwat, epi, Bondye ap kondwi ou kote ou dwe rive a. Paske li di, Jezi di, Je swi le chemen, la verite e la vi. Sa vle di, moun pou kwè lan li a, se Jezi Kris. Moun pou asepte kwè lan li a, se Jezi Kris. Paske pèsòn pa p renmen kwè yon chemen ki dwat si pou nou menm. Jounen jodi a, m avèk ou, n ap pale. E si tout sa n ap di yo, ou gen dwa fè yo konfyans. Si konsa tou ou gen dwa di non m pa vle yo. Men sèl sa m te kapab di pou ou, pou vrè zanmi an. Zanmi ki pa fè a. Zanmi ki fidèl la. Zanmi ki se zanmi ki pap janm jete w la. Menm lè w nan tonbo a. Menm lè w mouri. Manman w papa w abandone w. Gen moun ki pap janm abandone w la. Se Jezi de Nazarèt. Nan nenpòt sikonstans. Nan nenpòt jan ke sa ta ye. Jezi pap janm abandone w. Paske li se vrè zanmi.